E ka pral mande anpil travay pou n fè pou n refè l, pou n refè peyi a. Men refè peyi a pa peyi a vre non, se refè lèzayisyen an jeneral pou yo kapab pran responsablite yo. Tout moun ta renmen yon bon peyi, yon bon Ayiti, men yo pa vle kanpe goumen. E san pèp la, si pèp la pa kanpe goumen, pa gen k ap fèt. E je vou garanti, je vou garanti Telfò, si 5 milyon moun kanpe devan anbasad amerikèn pou yo di anbasad amerikèn n ap fèmou yon ti. e ekate peyi a paske nou gen twòp tan nou di nou se zanmi Dayiti e nou reyalize se nou k mete Ayiti kote l ye la a enben 5 milyon moun sa yo mèt garanti m yo pa ka tiye tout moun sa yo. Klèklèklèklèklè!
Jamè yo pa ka touye nou tout! E se nan dimansyon sa a pèp la sipoze rive pou l konprann ke si nou tout deside leve kanpe, On milyon moun, wè w di 5 milyon, nou pa menm bezwen tout 5 milyon. On milyon moun, 1.5 milyon moun, paske gen 1.3, 3.1 milyon alò, ekskize mwa, 3.1 milyon moun ki deplase akoz vyolans gang, admeton ke n te jwenn mwatye nan moun sa yo ki te di n ap leve kanpe kont sistèm sa a. Le pwoblèm se ke yo, Ayisyen met nan tèt li lè l leve kanpe, l leve kanpe pou yon moun. Li leve kanpe pou yon lidè. Li leve kanpe pou entèl vin prezidan. Men non! E se sa pou n kòmanse preche moun yo. Se sa pou n kòmanse di yo, nou menm ki gen mikwo, nou menm k ap tande moun k ap pale sou Youtube, nou menm k ap suiv tout kalite emisyon. Gen de seri de emisyon toutotan yo pa nan avantaj pèp la, sispann. Paske, jan pastè Moïse di a, se klè, pou n refè peyi sa, fòk nou refè moun yo dabò. Paske, nou gen yon ansanm de zonbi nan peyi an. Paske, sa m ap gade Ayiti la, se yon ansanm de zonbi, yon ansanm de moun, de kadav. Paske, Se inakseptab wi pou wè nap viv nan kondisyon sa a. Pèp la aksepte l tout bagay kòm si de rien nete ou menm ki nan ou menm ki pa nan peyi an ou menm kap asiste kap swiv bagay yo ou plis sansib pou moun nan ke li menm kap sibi vyolans chak jou. Bon gen makati doya tou ki reyaji koz Eske Samuel pa ta al fè yon revolisyon paske yo lage 2 gidon nan boudal la, li gen zam, li gen moun, eee koze, e kounya k pral gen, kounya k pral gen plenyen nan peyi an, e kounya la, ou tande 7 fevriye te pase dous, anben ann swiv pou n wè pandan rès mwa fevriye a kisa k pral pase. Di nou plis Marati. Plan nou gen dimansyon pou n konnen wi. Pandan n ap pale pa gen anyen k fèt 7 fevriye an. Se kounye a peyi an cho wi. Oh non men di di l. Paske men yo gentan voye rele tout nèg CPT yo la. Deklarasyon patrimwàn.
Blan mande pou arete yo. E tout nèg sa yo ki nan brigad e nèg Fritjan se nèg Normil Rameau. Mwen ka eklate la sou nou. Donk tout nèg sa yo blan mande pou arete nèg ka pete nèg ki te nan bay yo gen gwoup pa yo tou se pa ti deblozay ki ka pete nan peyi a la. Bon pou nou menm nap pale. Mwen nou mele
e pa ese nou antrave si n pa fè yon leve kanpe peyi a ap rete apla san fè yon pa. Èske n konprann sa kap pase nan peyi a? Yo bann manti men yo kache verite a. M ta renmen konnen èske nou reyèlman konprann sa kap pase nan peyi a jan ke atis lan li menm li di l nan videyo sila. Apremidi an mwen vle fè yon ti rale avan menm mwen pèmèt nou tande entèvansyon pastè Moïse lan epi Marc Arthur Douya ki reyaji M vle fon ti rale de yon emisyon ke mwen menm mwen fè maten an, anpil moun, m wè anpil moun jan ke mèt Patrick di l la, anpil moun ap jaze le fè ke mwen menm m ap poze Patrick Gilles kesyon. Konprann bagay pou m di nou, wè lè ke w fè yon emisyon avèk yon moun, kesyon w poze yo anpil fwa w gen tout repons yo deja. Men ou poze kesyon an paske gen anpil moun kap poze kesyon sa deyò a, ou pozel pou bay moun nan yon chans, ou bay moun nan posiblite poul jistifye ou ankò poul klarifye tout sa ke moun te ka panse. Sim patap pale, sim patap pale de Patrick Gilles, m patap pale de Guy Philippe, m patap envite yo vin pale nan mikwo m, tap sèlman deside m fè emisyon m kòm kòm kòm m te konn fèl avan epi m pa envite yo. Kòmsi anpil nan nou panse se yon pyèj, oo m pa sipoze poze kesyon sa. Kounye a se nou k ap di m ki kesyon pou m poze? Fòk kesyon sa yo poze pou yo menm yo klarifye l, fòk kesyon sa yo poze pou yo menm yo pote limyè kote ki gen fenwa. E se konsa y ap ateri. E si nou anpeche travay la fèt jan ke l ap fèt la, m garanti nou se menm nou menm ki di nou renmen Guy Philippe, ki renmen revolisyon, se menm nou menm ki kanpe anfas yo paske nou pa bay mesye yo tan pou yo menm pou yo pote limyè kote k merite limyè. Ou pral dim wi pèp la pat sipoze menm tann sa rive men nou gentan konn pèp la mouri deja nou gentan konn pèp la nou gen pèp ki ayiti la sa nou pa konsidere antanke pèp non daprè statistik se plis pase 65 pousan moun nan popilasyon ayiti a ki gen mwens ke 30 an Tande, plis pase 65 pousan moun nan popilasyon ayisyèn nan gen mwens ke 30 an. Sa vle di, plis ke 65 pousan moun an Ayiti pa t viv sa k te fèt 1986 la. Sa vle di, gon bagay yo pa konnen. Koze peyi, koze pèp k ap revòlte, yo pa konnen l vre. Gon pakèt moun, pakèt egare yo, m ka di sa konsa, kit ou moun ou Ayiti ou fache, sa e zafè gad ou paske sa wap viv Ayiti la ou pa ta sipoze ap aksepte l kòm moun. Pou moun nan gen 30 an, moun nan gen 35 an, li pa konn kisa yon asansè ye. Li pa ka itilize yon smartphone byen. Sa yo se pa nòmal pou moun nan gen 30 an. Bon, pandan tout anfans li, pandan tout jenès li, menm yon bon dlo potab li pa bwè. Sa yo pa nòmal nan yon peyi. E lè ke wè yo fè l, kounye a la se pa rete joure pèp la, se kòmanse, mwen menm m te konn joure pèp la, men kounye a la m pral kòmanse fè kontni edikatif, yon fason pou m jwenn kèk ti grenn. Men si n panse se konsa n pral fè, nou p ap ateri. Nou p ap ateri. Fòk nou kòmanse a. atake yon lòt fason. Paske nou itilize plizyè taktik deja. Nou eseye sa, nou wè l pa mache, n ap eseye sa. Oubyen nou bay vag. Se sa wi. Eske kounye a la m pral rive nan nivo, m pral nan fè takotak a moun, m pral nan joure. M pa pral nan joure a okenn moun. Si m pa kapab m ap bay vag. Menm jan anpil nan nou ap di l, sa k ap, Patrick Gilles te di l yè swa, ee, maten an. Sa k ap fèt nan peyi an, li pa anpeche mwen menm pèsonèlman viv. Li pa anpeche mwen menm dòmi leve. Men mwen pale, mwen kanpe pale pou peyi m paske m renmen peyi m. Paske m vle frè m, zanmi m, kouzen m, tonton matant, mwen vle yo viv byen. Tout ayisyen an jeneral. Mwen vle aksè sa ke m gen nan peyi kote m ye a pou yo menm yo gen menm aksè a tou. E mwen vle tounen nan peyi m. Menm jan tankou ou menm, anpil nan nou la nan fredi la. Nou anvi tounen nan peyi nou men nou pa kapab. Kounya la, eske se joure pou n joure moun ki ayiti yo? Non. Se menm sa ke ou ap tande ki vin pèmèt mantal ou kòmanse revòlte kont enjerans etranjè, mantal ou kòmanse revòlte kont okipasyon amerikèn. Kounye a la, menm sa ou ap tande a, bay moun nan chans pou l tande l tou. Bay moun nan chans pou l tande yon bagay k ap ede l. E se la tou li menm li pral vin pran konsyans. Ok? Bon, an nou ale, Pastè Moïse ki te nan prizon li menm ki. Pale maten an, pastè Moïse soti an mòd konba, paske yon moun ou pa ka di pou te nan prizon, sa e menm bagay Guy Philippe la l fè la wi. Moun ki moun nan, fason l aji ou gen tan wè sa. E yè pastè Moïse libere, maten an la l gen tan ap mande si 5 milyon ayisyen leve kanpe al devan anbasad amerikèn pou mande yo rache manyòk yo bay te a, fon poze nan sa k ap pase nan peyi a, yo pa ka touye nou tout. Ki konbyen moun nou panse ki ta fè yon bagay konsa priyel sot nan prizon li tap di sa e moman poum pase tan avèk fanmim moman poum ansanm a madanm mwen moman poum ansanm a pitit mwen pa nan bay peyi anpil moun anpil nan nou se sa nou tap di nou pa nan koze peyi ankò e gen moun ki tap menm pran ki tap menm pran malèt yo yo di wè bagay ki rele ayiti a m pap vin fè biznis ladanl m pap vin mouri pou peyi m lage pyem men nèg la tounen ou wèl tounen an mòd konba sa a merite bravo. N ale pastè moyiz. E nap salye yon gason kanson se pitil pitil pa pitimi mèt renel se natif sou bonòm nan m jwenn yon nèg ke nou kwaze yon nèg ki brav yon nèg ki pa pè e ki riske vil tou pou li vin konbat pou nou paske a chak fwa pou lap pran avyon pou lap pran elikoptè se de gran ris e sesi nap di li se pa lajan nou peyel li twouve ke Lit ak konba ke nap mennen an li jis, li rantre nan batay, men rèv nèg yo se pou yo te aneyanti nou, men Bondye di arete sache ke je suis Dieu e ankò ke nou gen chagren nan kè nou paske nou sòm ankò esklav une terre que l'on appelle la la mère de la liberté yon tè ke yo rele the mother of freedom ebyen ankò ke nou nou esklav ladanl kote ke menm jaden nou paka fè menm endistri ke nou paka fè.

nan kò li. Alò sa sa trè enpòtan wi ou presize ou te fè 15 an nan dyaspora se aprè 15 an ou tounen an Ayiti? Aprè 15 an m tounen an Ayiti e m te m te gen m fè 11 an nan radyo Ayiti Ameriken Entènasyonal Boca Raton e ap fè emisyon evanjelik sa vle di ke mwen trè koni e lòt bò an ebyen dosye yo pa piti kòm jan n di w lan ke mwen e pon strès anndan an ki fè sik mwen wo e ke yèswa se nan sewòm m nan nou domi. Ou sonje m tap di m tap di bagay sa yon moun ki sibi sa pastè Moïse sibi an li posib pou tansyon ou monte li posib tou pou sik ou a baw pwoblèm m ta di sa eske se lik te rele m non sa se analiz sa kem fè sa kem panse
e ou konnen poum salye kouraj ou paske kèk fwa menm nan prizon m konn ap tande de gran desizyon ke wap pran ou son nonm de kanson e nou di pèp la ke e òm de kanson avèk moun ki renmen pèp la genlè se chak 40 an ou jwenn yon grenn lè ou jwenn yon grenn son lò li beril paske lè ou pèdil il a falu ankò yon lòt 40 an pou kapab jwenn yonn paske depi. Gon an, nou te gon Chalmay Peralt. Sa gen bontan. Depi kilè ke nou te genyen yon sèjan ki te rele Lwi Jan Boje? Sa gen anpil tan. Ebyen, pèp la gen responsabilite. M ap tou lanse apèl sa pou m di ke dezòmè lè lidè se pa devan pèp la pou yo mache, se pèp la pou ki devan, pou yo dèyè do l. Paske depi se nou ki devan, y ap kraze nou. E pèp la pa janm di an, anyen. E tout sa n fè, nou fè l pou pèp la. Pase lè n pran revolisyon nan Plèn Maribaro, malgre ke m te di sèl salitasyon, e ke nou fè pon, nou fè wout, n ap pwodui kat fwa diri, kat fwa lavalè diri ke Plèn nan te konn pwodui, chak twa mwa yon rekòt diri. E nou pa kite, pa gen okenn peyizan nan Plèn nan k ap koupe diri alamen ankò. Paske n achte machin agri, machin pou koupe diri, mwasonèz, kredi, pou yo kapab, yon fwa ankò, koupe diri. Enben, menm pèp sa a. Lè n di ke yo tèlman lach, sa vle di ke pèp Wanament, pèp Fò Libète, enben se te sifi wi pou libere m. Ke yo te di ke omwen n ap fè yon mwa nou bloke pou n mete pastè a deyò paske nou konnen l pa konn anyen. Ebyen ke pèp sa a pa konnen pou li jere moun ki ap goumen pou li. E sa fè ke nou gen yon travay pou nou fè o nivo de, o nivo de pèp la pou pèp la pran la responsabilite li. Paske pandan m ap di w sa la, m ap pwofite pou m di l, nan pwoblèm peyi a ye a, genyen sèlman pèp la ki kapab mete nasyon an deyò, ki kapab mete tèt li deyò. Paske li pa bon pou Ayisyen ap pase mizè Ozetazini, l ap pase mizè ann Ayiti pou se menm blan sa a k ap ba nou presyon. Ebyen ankò, il a fallu que le peuple indigène renaître. pou l di m ap pran desten m an men, pou m mete moun pou ki dirije m, e moun sa se mwen pou l bay kont, si m gen pou m sanksyone se mwen pou m sanksyone l. E moun sa fò l ap viv nan peyi a, fò l montre prèv deja de lidèchip. Ebyen konpare tout dirijan nou yo, depi yo fini y al jwenn kolon paske se pou kolon yo t ap travay, se le gouvèneman kontre le pèp, se le gouvèneman kontre le pèp, paske nan enkaserasyon m nan se pa ti koze piti. Men an fèt ke. M pat ka pa pran ti tan pou n salye kou kouraj ou pou nou salye w pou moun ke w ye ak travay pou moun ke w ye ak travay ke w ap fè a nou salye w nou salye chak grenn moun ki te ap ede nou priye chak grenn moun donk la pastè m pap kenbe w twò m konnen fòk wal repoze kò a se vrèman enpòtan aprè konbyen mwa ou sòti la nou sot ap poze kesyon sa Hier fè w konbyen tan nan prizon? 4 mwa 16 jou. E se la e sa menm prizon se la vale de lom de la mò. Se la vale de lom de la mò. Son eksperyans bon m pap mande w eksplike l men vreman 4 mwa sa yo a kisa w ka rezime yo?
Yon vale de lom de la mò se komsi ke nou te mouri nou resisite de jistes ou konprann sa m di w la se pa m pa ka rele sa prizon paske m konnen ke sa gon lot non menm bèt pa trete nan jan sa yo jan ke mesye fè prizon an ayiti nan gentan pou nou vle pou nou. Non ou wè la ou pa beze menm vrèman m ale lot bò a sa m tap wè a son bagay terib m pa konn si w ta bon selil ou a nan lot bò a nan anfas la son bagay ki pi grav nèt lot bò selil ki t anfas ou yo. Wi bay grab nèt e pa gen kenn pitye nan gen ta pale sa se gaspiyaj moun menm prizonye ap mande pito lal nan prizon nan panyòl pito paske nan panyòl yo tretel kòm moun tan nan prizon nan peyil e ke an jeneral se yon peyi ka pral mande anpil travay pou nou fè pou nou refè pou nou refè peyi a men refè peyi a pa peyi a vre non se refè les haïtiens en général pou yo kapab pran responsabilité yo tout moun ta renmen un beau pays un beau Haïti men yo pa vle kanpe goumen et sans pèp la si pèp la pa kanpe goumen pa gen kap fèt et je vous garanti je vous garanti Telfort si 5 millions moun kanpe devan anbasad américaine pou yo di anbasad américaine nap fèmen yon ti e ekate peyi a paske nou gen twòp tan nou di nou se zanmi Dayiti e nou reyalize se nou k mete Ayiti kote l ye la a enben 5 milyon moun sa w mèt garanti m yo pa ka tiye tout moun sa yo klè paske kesyon viv liv ou mouri a fò l retounen ankò si nou vle gen yon peyi san kwa y ap tiye nou tout e n ap sonbre e anyen p ap fèt se antouka vrèman anpil anpil kouraj bon jan nou di a anpil kouraj mwen salye w mwen salye tout ekip la mwen salye w m kontan tande w. ke yon tonton m ki Boston se Alcé mon premier ki toujou koute mikwo verite mwen salye tout ekip la nan non Bondye ki gen tout pouvwa. Vrèman m kontan tande w bon nap pale talè nap pale talè kenbe la kenbe la kenbe la kenbe la. Dakò one love mon frè one love kenbe la kenbe la veye mikwo veye mikwo mikwo mikwo mikwo a koupe.
Ou tande m la? Mwen tande w ok, an avan, an ale. Revolisyon sa a ou pa vle fè debou an, ou ka fè l tout, l ap rive tout lòt jan. Paske ou reyini tout pèp lan kote ke tout moun sa yo te kite lakay yo. Epi ou pa wè enterè kolektif lan, ou fè moun yo fè makak, tout moun yo kite Kafoufèy, kite Solino, yo vin pote kole pou yo wè si ya delivre, ou chwazi enterè pèsonèl ou, yon ribrik tankou m ta di w se sèl kanapevè ki egziste w ap pwoteje, ki mele w a tout moun ki deyò yo. Ou gon mas nan figu w, moun yo di w pa retire mas lan, ou retire l paske ou gon pyè esperans Didou eske w vle vin menm jan avek babekyou ou gon woudi sa non ki baw presyon didou eske w vle vin menm jan a babekyou donk bagay lan son bagay ekstra òdinè jounen jodi an yo mande misye zam e m te gentan predi l ke yo pral mande l remèt zam e se sa kap pase la a frè m si misye pa remèt zam nan ke w vle l ou pa vle l lap nan sitiyasyon babekyou an. kanmenm jounen jodi an paske sa kisa ki te pase Samuel te konnen li entèlijan lap pran kòb nan men Fritjean an menm tan lap pran kòb nan men Fils-Aimé jiska sò. Sa w di m la Ou di lap pran kòb nan men Fritjean an menm tan lap pran kòb nan men Fils-Aimé? Nan men Fils-Aimé jiska semèn pase an la Samuel ap pran CV nan men moun pou lal fè yo majistra Pòtoprens. Jiska se non nan a wap wap lage ba yo wap lage ba yo la on di wap melanje jiska se li tap pran CV nan menm pou mete mayisyen a pòtoprens. Wi
sa se bagay mwen konnen mwen menm paka site non moun ok paske se de moun mwen mwen mwen byen avè yo m paka site non. Men Samuel te tèlman konnen l asire nan lona Fidjan an epi Jason pran l, l ap ramase seve epi di moun nan meri pandan l te pran pòz albakòp Youri Chevry, li te menm kanpe li di, konprann, dcpj ap antre nan yon zòn, zòn nan gen mèt. Yo te dwe wè avèl. Samuel debake. Fils aimé pa di anyen, li rete lap vin wi. Se depi lè sa vre.
Ebyen kapetan annik ale, yo di ti tonton ti papa. Pase fils aimé an genlè e bon elèv Preval li ye wi. Yo pran youri je wi. Haa son bon danje li ye. Sa vle di lè kòmandan te fè deklarasyon sa, lè nèg yo t atake kay youri chevri dcpj te debake a. Se kòmsi yo te tou note pou kòmandan an. Y ap tann jou a rive.
Yon gwo rapèl w ap fè la wi.
Youri Fevri, misye, Roody Sanon, Pierre Esperance, tout nèg yo te kanpe. W ap wè jiskaprezan Pierre Esperance pa vle dakò ke Fritjean te nan afè gang. Li pa vle dakò. Non men, men se menm Pierre Esperance ki gen yon pozisyon klè. Se fils aimé li ye tou wi. Oula oula oula. Tounen nan vize mwen ou sonje l tap goumen avèk direktè lapolis lan ki te bò kote l ke l te gen anba men l avèk vize men ki te kenbe dwòn ki pat vle bay dwòn. Se vre se vre se vre.
Ou sonje bagay sa yo. Se vre se vre.
Kounya pyè se kounya pyè esperans vin tounen nan vize men paske kote blan an ye se la pyè esperans ye kote dlo a koule fre an se la l ye de tout tan li pa fonksyone lòt jan. Èske ou konprann? Donk, kounye a la, nèg yo te genyen chèf lapolis yo nan men yo, anben Fils-Aimé ap met konpa sou tout moun, li rele Normil Rameau pou vin bay kantite zam sa yo pèdi, pa bliye la m te di w ke lòske Pierre Espérance fin mande zam yo pou Samuel, epi Rameau pran kantite zam yo l voye bay DDO, DDO kòm entèlijan di Rameau fò w ban mwen yon ti siyati, Rameau di m pa konprann. Li di anbe kenpòt lè w gen lwa pa la. Ramo di anbe w ap e ou k ap revoke m apre w di nou gen lwa pa la. Li di non pou n fè bagay la lòd disiplin. Paske depi yo alepòk pa t vle antrave. Paske zam sa yo Samuel pran s on ekip jèn ke li bay zam yo ki pa nan polis ki pa nan anyen. A bon se pa polisye donk ou menm bon ou se nèg kanapevè ou konn tout reyalite ou klè sou sa jèn moun nou k ap bay du san nèf se pa polisye yo ye vre?
Majorite nan yo pa polisye se de jèn gason Eske ou byen konprann gen egzanp gen de moun ki bay temwanyaj yo de moun misye bat ou byen nou avek dwa e pa neg ki nan fek jan ou we fe pierre esperance ap jere bagay politik li dwa de lom tout bon dokimante yon dal bagay ki se temwanyaj le ou we loni te vin soti e rapo pale de moun nan brigad kap touye moun se de bagay byen dokimante sa vle di jounen jodi an